Mwen prale fè woutin nan kounya, mwen pral montre nou kòman mwen itilize pwodui yo paske figi m pat bon ditou ditou ditou, figi m te plen akne ladanl, se pwodui sa yo ki te ede m ansanm avèk akne a ok, m pral montre nou tout pwodui ke mwen sèvi ki te vrèman vrèman ede m epi m ap met yon foto pou nou nan ekran pou nou ka wè. Jan figi m ye e jan figi m ye kounya aprè Atout mwen poko lave vizaj mwen, m poko benyen Ou wè kòmèm vizaj mwen ye? Vizaj mwen vrèman bèl Men lè yo te gen akne a Nou pat menm ka ap gade m menm Tèlman vizaj mwen te vrèman Vrèman vrèman lèd Mwen montre nou a ki pwodui On ti bagay senp, e pa bagay konplike m pral fè M pa gen anpil bagay konplike m fè nan vizaj mwen ki ede m M jis pa sèvi a savon nan vizaj mwen ankò, m pa sèvi a savon nan vizaj mwen ankò, mwen jis sèvi avèk e likid savon map montre nou tout bagay lè m kòmanse ak kisa mwen sèvi ki ede m anpil anpil anpil pou fè po m tou m pa sèvi avèk savon pou po m ankò mwen jis sèvi avèk savon likid kounye a m pa sèvi avèk savon savon moun konn ap deyò m pran likid la pito m sèvi paske mwen yo fè kò m vrèman vrèman Byen, e sa fè m pa sèvi a savon ankò. M pa sèvi, m deside pou m pa t sèvi a savon ankò. M jis sèvi a savon likid, ok? Videyo jodi a se woutin maten. A tout pwodui mwen sèvi le maten, a ki sa ke mwen benyen, m pral montre nou talè. Men avan ke mwen fè videyo a, m pral pwòpte. La nou wè kòman la. Twalèt lan ti jan, glas lan ti jan vrèman sal. M pral fè yon ti menaj anvan. Men a kisa m pral pwopte l? M pral sèvi avèk sa. Pou sèvi avèk glas, bay pou plim glas bagay sa yo. M pou sèvi avèk pou mèb mwen tou. Li preske fini fò m achte yon lòt. E pi sa menm pou m spre atè a. Kòm pou yon dezenfektan li ye. Li vrèman bon. E pi m pral siye la sa. Sa fè nou wè sa konsa. Paske m mete poud ladan. Wè, m mete poud. Lè w ap pwopte glas ou, ou pa gen bagay sa, ou te met pran poud. Paske poud netwaye e glas vit byen. Li fè yo byen klin. E sa fè wè li parèt vreman, vreman sal kon sa. Apre lè m fin sèvi avè l, m ap tou lave l. Lè m gen bezwen l ankò, pou m ka pran l. Paske poud la fè l vreman lèd. Ok m pral pwòpte atè a m pral pwòpte douch lan mwen gen yon videyo pou m fè pou nou yon videyo kote m ap fè menaj men m tèlman pa renmen kay mwen sal e sa fè m poko janm ka fè videyo sa pou nou e sa fè m poko janm ka fè videyo a pou m mete sou youtube pou m moutre nou lè m ap fè menaj m pa gen tan m al travay chak jou e m toujou make sure pou kay mwen toujou rete pwòp epi pa gen moun nan kay la mwen menm mari m avèk yon ti pitit. Lè lal travay mal travay kay la fèmen bébé nan dekè elèm sot di travay epi mal pran bébé ok mal pran bébé lekòl aprè sa m pral montre nou kòman m gentan pa gentan montre nou kòman tout bagay sa yo jan m pral pwòpte vit la jan m pral pwòpte senk lan senk lan vrèman sal paske l gon semèn m pa pwòpte l epi m pral pwòpte atè a ok m pral pran son twal. Douch mwen klin, douch mwen pa vreman sal. M pa bezwen montre nou paske douch mwen pa sal vreman. Douch mwen pa sal, m te gentan pwopte, fè tout bagay. Douch mwen pa sal. Se sèlman atè a, glas la ki vreman, vreman sal. M ta renmen pou m te montre nou. M pral fè yon ti menaj avan ke mwen kòmanse woutin nan pou nou paske l pa pran tan. E sèlman pou vizaj mwen epi m a montre nou pwodui ke mwen benyen yo, ok? Umm ya Talè nap wè Talè nap wè lèm fini Map moutre nou jan li ye epi lèm fini Map moutre nou aprè Koman li ye Koman yo tout bagay clean Koman tout bagay Sa ye Kote mete pwodwi bagay sa yo pa la Se paske mwen pote sa sa fèm mete pwòs yo la an atandan Sa bay pat m bezwen ranje la paske lan ti jan twò foul Ok Eehh la m met on papye, la m bezwen ranje bagay yo an òd. M poko konn kòman m pral ranje yo. Epi sa e bagay makiyaj mwen ki anlè a. M poko ranje yo tou guys, m poko konnen. M poko achte bagay materyèl pou m ranje bagay sa byen bèl. Epi tout sa se bagay pwodwi, bagay pou dan sèlman. Pwodwi pou dan, pat, bagay sa yo tout. Pwodwi sa yo ki anba se pou pwodwi dan nou. Tout bagay sa e pou vizaj mwen. Vizaj mwen bay pou m benyen, bay pou m okipe kò m. Sa se koton. Ok? Ah! Tout sa e bay mwen. On e fi. Fi toujou plen bagay. Bwa men mwen kote e bay gason li. Sèl nan bwos li, pat li, bay pou fwi bouch li. May bagan e la. Tout sa e bay mwen men bebe. Bay pou pou mete sou toalet la pou bebe. Chita, lèl bezwen fè bezwen. Tout sa l kon bagay li. Bay pou m pote toalet. Bay pou m fwi te. Anndan an santi bon. E pwi, ok, n ap wè talè. N ap wè lè. Kòman atè a te ye. Atè yon ti jan sal. Ann wè. Atè yon ti jan sal. Bon, e pwòpte. Fon ti menaj tou piti. E vwèman sal, vwèman sal, bòt. Mwen fon ti pwòpte. E pwi, n ap wè tou talè. Bye Oh m bliye pou m di nou konsa chak maten lè m leve m toujou mete sa sou mwen son bagay ki peze vant mwen epi lè m mete l li fè m sou li fè vant mwen sou anpil li fè vant mwen sou m gen pou m fè yon videyo pou m montre nou lè m mete l e lè m ap retire l konbyen è de tan ke mwen pase avan ansanm avè l aprè sa lè m retire l pou m montre nou kòman kòman vant mwen plen dlo kòman l fè m transpire anpil. Map pote video sa pou nou Talè nap wè Ok guys bye bye Talè nap wè Ok guys De retour guys De retour de retour Ok Nap gade glas la kounya Nap wè Nan premye imaj la kòman l te ye Byen ke Li gen yon ti bagay Yon ti Glas la pa tèlman pwòp Ti Jan moun ta pwòp tel la Mpa konnen. Li pwòpte, men pou mwen li an ti jan. Wè di mwen an ti jan parèt blanch. M pa konnen si nou wè sa. I don't know. Ok. Sa, m ap pale de pwodui yo kounye a. Sa son mous. Sa son mous pou m netwaye vizaj mwen. Ok. Yon mous pou vizaj mwen. Men apre sa pou m ka men e mas. M konn mete nan vizaj mwen an. Se sa m fon videyo deja. sou li se li menm mwen pral pase nan vizaj mwen epi mwen gen mas sa tou ok guys sa mwen plis sèvi avèl pou kòm pou kòm mwen sèvi avèl pou vizaj mwen mwen plis sèvi avèl pou kò mwen mwen fè yon mas pou kòm mwen pasel nan kòm foubi kòm mwen konnen avwàn li fè a baz avwàn ok aprè sa mwen gen sa ankò Sa vreman fe pom byen. Li fe pom vreman vreman byen guys. Mache nan wos mwen kwel te koute m 5 dola. Sa te koute m 4 dola. M bezwen sa anko. Si m pa jwenn li nan wos anko m ap oblije. E order l sou Amazon paske sa vreman bon yon bon pwodwi Neutrogena li ye mwen renmen l anpil anpil anpil anpil aprè sa se sa mwen genyen m sèvi avèk sa tou body wash sa li vreman bon vreman vreman bon li fèt a baz de je koko koko bòdè bè de kalite e de koko a ok mwen renmen l anpil anpil anpil tou paske l ala kòm anpil. Avwàn nan m fè mas pou kòm epi sa m pa tèlman sèvi avèl pou l pa fini paske li vrèman vrèman bon pou mwen m renmen l anpil epi m gen bwòs sa men bagay li an m pral mete l ladan pou m ka pase l lan vizaj mwen e sèlman sa yo ke mwen sèvi se pa yon bagay big deal se yo menm ki ede m ki etire tout ti bagay sa yo pou mwen m pral mete nou m ap mete foto a pou nou nan ekran. Si nou wè yon bagay dèyè m nan, sa se bagay m mete nan tèt ti pitit mwen an lè m ap lave cheve l paske l pa renmen lè dlo ap tonbe nan vizaj li. Sa se bagay pou l chita sou twalèt la, sa e ti sak li an m mete l la pou m koke l. Lè l fini avè l pou l toujou mete l nan sa pou l ka rete pwòp pou l pa sal ok. Kounye a, m pral kòmanse avèk kouti m nan. M ap montre nou kòman mwen pase bwòs la. Lè m fin pase bwòs la, m pase sa. M fè kèk minit ansanm avè l. Pase l, pase l, pase l. Tou gen yon ti grenn ladan l. Li tou gen ti grenn ladan l. Ou pap bezwen yon twal oubyen yon lòt bagay. Oubyen pou w kite l nan vizaj ou. Kote w mete l la epi w ap mase vizaj ou ansanm avè l paske pou l ka byen penetre nan vizaj ou. Mous lan se avè l m pral sèvi pou m ka lave vizaj mwen avan, avan savon paske yo rekòmande w fòk ou lave vizaj ou avan, I think. Men, m lave vizaj mwen anvan. Apre sa, m mete l. Lè m fin mete l apre sa, mwen relave vizaj mwen ankò avèk sa. Sa, mwen relave vizaj mwen avèk sa. Sa vreman, vreman bon. M lave vizaj mwen ak sa, ok? M pral montre nou kòman mwen fè tout bagay. Talè n ap wè, guys. Ok guys mwen se va de sa yo ok ma mete sa la dan mwen mouye visaj mwen apre sa pou kòman se ase mwen fè chou Lè w ap lave vizaj ou a bwè sa toujou chache pou netwaye vizaj ou pa pase l konsa pou l pa agrave vizaj ou.

Sa e menm bagay avèk sa. Jan w wè l gen ti grenn ladan l lan konsa sa gen ti grenn tou ladan l. Ou pa bezwen 3 men. Mwen bezwen 3 pwa pa. Dlo son bagay ki sansib, toujou evite pati zye w yo, toujou evite yo paske yo vrèman sansib, jis pou w pa abime l. Ou konnen bagay yo deja gen ti grenn ladan l deja, pa fwote zye w avè yo, no.

Ok guys mwen fini Mwen fin benyen epi m di ke sa bon m fin fè video pou m ta montre nou vizaj mwen kòman vizaj mwen ye m kòman m abiye m al ann kote lakay mwen ye epi m di konsa kòm mwen fin benyen m ap montre nou kòman vizaj mwen ye m pa mete m pa mete poud m pa fè anyen nan vizaj mwen se nou ki gade n ap wè m pa sanble yon moun ki makiye m pa gen anyen nan vizaj mwen m ka m pa konnen. Sim ap ka vire kamera m ta moutre nou ok map vire kamera pou m ka moutre nou koman vizaj mwen ye lem fini m pral moutre nou koman vizaj mwen ye m pral vire ok men koman vizaj mwen ye nou wè koman vizaj mwen ye mwen gen makiyaj anyen Mwen mete glans. Mwen mete anyen. Ok. Mèsi deske ou pase te gade videyo a. Pa bliye si te renmen videyo a banm yon like. Pa bliye abone avèk chanèl la. Nap wè nan yon lòt lòt videyo. A plis. Bye.